Kòman nou ye fanatik foutbòl de mwen yo Maten an nan videyo jodi an m vin esplike nou kisak fè nou ka wè Barcelone ap jwe pwòp konsa ki sak fè tout moun ka oze ap di oh Barcelone genlè tounen men m vin esplike nou tout branch nan jwèt la ki fè ke Barcelone Xavi an ap mache byen konsa. Pou kòmanse map kòmanse nan defans lan kote ke nou jwenn Pique, Araujo e Dani Alves, Dani Alves a dwat epi Jordi Alba a goch. Pafwa tou, nou konn jwenn des a dwat tou. Men, ann fokis sou Alves ansanm avèk Alba. Lè n ap gade n ap wè ke dè ke balon an nan pye Baselòn, n ap wè kote ke Alba ansanm avèk Alves vin kreye yon double pivo. anndan teren an. Sa vin koz, yn fwa ke Busquets ansanm avèk Frenkie de Jong epi ti Pedri monte, double pivo a, Alba ansanm avèk e Alves lan tou kreye lan, kote ke nan do yo, yo gentan konnen ke yo gen Pique ansanm avèk Eric Garcia oubyen Araujo, sa depan de sa kap jwe an, ki ka. ki ka kouvri pou yo si tout fwa ke balon an ta pèdi. Men, nan sistèm sa son sistèm ki vin koz ke anndan teren an tou vin kreye yon sirnonm. Sirnonm nan ki vin itil Barcelone li plis gen metriz balon an. Sa vin koz jwè yo pa tèlman ekate tankou si tout fwa ke balon an pèdi W ap wè ke gen yon gen yon mache prese ki ki gentan fèt pou balon an gentan rekipere byen rapid san pwoblèm. Se youn nan rezon w ap wè pou Barcelone pèdi balon an pou l difisil pou l pran l fòk fòk ta gen yon fòk ta gen yon fòk ta gen yon mezantant ant jwè yo pou pou pou yo pa ta gentan antann yo tankou la pou yo te gentan yon ti jan pwòch pou yo gentan fèmen advèsè an pou yo pran balon an. Se youn nan rezon n ap wè ke pressing yo yo toujou fèt wo. Pase jwè yo pa tèlman elwanye lòt. N ap pran Pike ansanm avèk Arao kounya. Pike avèk Arao se 2 bagay diferan. Ou gen yon ou gen yon Arao li menm ki plis fizik an ki plis dur lè l ap mako li menm, men ou gen yon Pike li menm ki plis m ka di teknik. Lè m di w teknik lan, m pa m pa di w ki ki gon ki gon ki gon teknik tankou ti Pedri k ap retire moun, mete moun agoch, pran moun adwat. Sa vle di, li gon metriz, lè balon an nan pye l, ou santi ke li pi poze, ou santi ke s on nèg ki ka fè ki kapab relanse balon an san bri san kont, san l p ap fè yon erè. Men Araújo li menm, sa poko nan li menm. Men. nan 1 kont 1 yo pa gen pase l sa vle di son nèg pou pase sou li nan 1 kont 1 son bagay kap difisil nou tout ka wè lè match Real Madrid nan ki jan ke Vinicius te gen difikilte pou l te pase sou Arao pandan tout match an nou te ka wè l sa son bagay ki te difisil pou l li. Lè nou rive anndan mitan teren an kounye a, ou jwenn yon Busquets ki se sèvo milye de teren an. Sa vle di tout jwèt lan, tout baz jwèt lan baze sou li anndan teren an. Epi ou gon De Jong li menm ki se poumon ekip lan. Li la pou l veye tout ti espas yo pou l pwofite de yo pou l ka pèkite nan defans lan. E ou gon ti Pedri li menm ke tout moun konnen l, ki se, m ka di ki se, ki se, ki se atis milye de teren an. Se li k ap dikte jwèt lan. Se li k ap di kilè pou jwèt lan ale rapid, kilè pou jwèt lan fè yon ti ralanti, kilè pou tout jwè an mouvman, kilè pou pa gen jwè ki an mouvman, ki bò pou plase w, ki bò pou pa plase w. Malgre nou tout konnen ke se Busquets ki sèvo milye teren an, men ti Pedri li menm, wòl sa, li jwe l byen. Lè w gen yon Pedri ki nan nivo sa, k ap jwe wòl sa w mande l la byen, yon wòl m ka di Iniesta te konn fè byen, e ou jwenn yon Pedri nan moman an ki jwe wòl la byen. Sa vle di, ou gentan wè ke defans advès sa gen pwoblèm. Oparavan, sou Ronald Koeman, Nou pral di m Pedi te toujou la, Funky Dong te toujou la, se te menm milye a. Wi se te menm milye a. Si n ap suiv byen n ap wè ke lè Sron, lè Ronald Koeman te te coach ekip lan, ekip lan te konn pase balon. Ekip lan te konn pase balon byen, men l pa t janm ka bat yon ekip. Ou konn sa k fè sa? Paske nèg ki t ap jwe devan yo, pat janm ka fè bon apèl de bal yo. Se youn nan rezon kote ke nou pral wè kote ke Ferran Torres enpòtan anpil nan ekip sa. Paske ou gon Ferran Torres, a nenpòt kèl moman t ka fè yon bon apèl de bal. Bon m pa m pa ka di a nenpòt kèl moman, son nèg ki pase tout tan lap fè apèl de bal. Se sak fè nap wè ke lè Barcelone ap jwe, menm si yap mennen sou li, li tèt frèt, li kè pòpòz e lap e lap jwenn aksyon. Kounya e Ferran Torres merite yon ti bagay sèlman. Nan finisyon an li merite yon ti bagay pou li pou li pou li ranje sa sèlman epi meni. Men a tout sa, nou wè pafwa lè l fè apèl de bal yo konsa, li konn eklate kan an. Lè l resi jwenn ni an. Men son jwè apèl de bal li yo toujou bon. E une fwa ke l fon apèl de bal, li debouche plizyè lòt tou vid Kote ke ou pral jwenn yon tou vid kote ke Aubameyang fè yon apèl de bal tou. Lè w gen Aubameyang, Ferran Torres ki la pou fè apèl de bal sèlman devan an. M pa bezwen di w. E ou gen yon milye de teren ki dèyè w ki se Pedri, Frenkie de Jong, Busquets. W ap jwenn anpil balon. E sou lòt bò a ankò ou gen yon Dembele oubyen yon Adama Traore k ap dekwoche, k ap pran pwofondè a pou al santre oubyen tou pou al kreye danje a an 1 kont 1. Sa vle di, ou gentan jwenn yon ekip ki trè ekilibre. Yon ekip ki pa, ki pa, ki pa, ki pa gen kap fè efò epi goun lò goun lòt jwèt pap fè efò. Se youn nan rezon nou ka wèl ke lè balon an pèdi jan m te di nou an, ke tout jwè yo gentan regwoupe yo, tout jwè yo gentan regwoupe yo pou yo fèmen advèsè an pou yo pran balon an. Men, Sou Ronaldo kouman pat gen sa? Ou te ka wè son son son ekip ke tout jwè pèdi sou teren an. Ou santi ke pa gon jwè ki konn ki konn wòl yo vre. Men la nap swiv ke tout jwè konn plas yo, tout jwè konn ki travay pou yo fè. Tout jwè konn plasman yo. E e avèk yon Aubameyang avèk yon Aubameyang ki pa pè mande balon an. Nou ka wè ke Aubameyang e Arsenal lan, se pa li menm ki la. Nou wè son Aubameyang ki touche mwens balon, men lè l jwenn li an tou, ki pi danje nan sifas de reparasyon an. Sa k fè sa? Paske nan Arsenal, yo te konn mete l jwe sou kote, pou l al fè 1 kont 1. Men la, Xavi pa mande l pou l fè sa. Li gentan gen Dembele, li gentan gen Ferran Torres ki ka fèl. Yo just mande Aubameyang rete devan an sèlman epi veye tout balon kap vini yo sèlman. Epi fè bon apèl de bal pou kreye espas sou lèl yo. Se sak fè nap wè ke Dembele pa pè pou l dekwoche. Ferran Torres pa pè pou l dekwoche pou l pran e, e, e, sa, sa espas ki lib yo pou l al fè nenpòt sal vle. Epi pou l, pou l jwenn yon tèt oubyen tou pou l, pou l jwenn yon bon pas. Si nap swiv nap wè e gòl e banm wè twazyèm ou dezyèm gòl nan match e Bilbao an nap wè nan match Atletik Bilbao an nap wè ke son Dembele ki pasyan ou gentan wè ke son son son son son foutbòl ki travay. Se pou football tankou la yo just parèt epi yo pral teste pou se sa ap mache ou santi son bagay ki gen travay nan antrenman. Nap wè ke son Dembele ki ret sou liy nan, ki pasyan. Lap tann. Pase si nap gade imaj yo byen, nap wè kote ke e e pi fò jwè Barcelone yo gentan al kreye sou non blan non sèl bò. Li menm li rete sou lòt bò a li menm lap tann balon an. Epi, yn fwa ke Ti Pedi jwenn balon an vre, Ti Pedi fin fè tout chema ke l gen fè, li fè tout atis ke l gen pou l fè nan mitan pil jwè Bilbao yo, epi l pase l ba Dembele ki te pou kò l sou lòt bò a, epi kounye a, se la l t ap tann yo ale menm. Paske se la l pi fò, lè l lè l 1 kont 1 avèk defansè a la, epi l di ok, m pral met bal nan men w. Epi la vre, li santre, kout tèt, epi gòl. Men, nou pa t ap janm ka jwenn yon Basa konsa, si tout fwa ke nou, Barcelone pa t achte Aubameyang, pa t achte Ferran Torres, pa t pran Adama Traore. Pase, Adama Traore a, menm si l pa p make gòl, men l ap kreye danje a wi. E anplis tou, ou santi ke, afòs ke li la, prezans li sèlman gentan fè Dembele motive. Nap wè ke depi lè Adama Traoré vini an, m raple m ke m ka di ke Dembele, m kwè Dembele fè yon sèl move match sèlman. E pa yon moun, e pa yon moun katastwòf, e pa yon moun match ki parèt katastwofik ke sa. Men, ou santi ke, li santi, Adama Traoré, sou pran plas li nèt. Deja l poko menm vle renouvle menm, malgre, malgre li di li anvi rete. Li vle rete tou, men se ajan l yo kap bay pwoblèm ki vle ki vle plis kòb, men m swete ke li rete paske pa gen pi bon kote Dembele ap alèz ke nan Barcelone. Pase sistèm sistèm Xavi an fèl byen anpil, nou ka wèl depi lè Xavi vini an, se gòl sou gòl, se pas sou pas, son Dembele ke nou te konnen nan dòt nan Dortmund epi ki ki vin ap jwenn ansanm avèk Aubameyang ankò, sa vle di. Li kontan. Tout bagay ap mache byen. Kounya, rete ajan l lan kounya ki pou konn sa pou fè kounya pou renouvle l. Si l konnen li vle byen pou Dembele vre, e pou l renouvle Dembele. Si se lajan l vle pou li, ki l al lage l nan psg. E pi apre sa pou gen plenyen. Men nou pa ta swete sa. An n tounen. N ap swiv. Yon dènye ti bagay m ap fè nou remake. Ferran Torres. Nan match Elche an, Ferran Torres pat kòmanse match lan. Nou te sanse retwouve nou avèk yon Barcelone ke nou te genyen nan kòmansman sezon an. Yon Barcelone kap pase balon, men ki pa jwenn moun ki pou fè apèl de bal yo. Milyo teren an anfòm, double pivo latero yo fèt, relans yo defansè yo fè yo, men ou santi ke pa gon moun k ap fè apèl, k ap fè bon apèl de bal yo ki pou ki pou anmède defans advès lan. Nou vin remake ke nou vin nou vin jwenn jwèt sa se lè Ferran Torres moute. Se sa k fè, menm si w wè l ap rate gòl konsa, Xavi toujou fè l konfyans. Paske li gon Li gon li gon ti bagay li pote nan jwèt la ki gan bann lòt jwè ki pa ka pote l. Se vre Aubameyang fè fè fè bon apèl de bal, men lonè lonè gap fè apèl de bal sou liy nan, li ouvè plis espas. Ke lonè gap fè apèl de bal anndan teren an. M ka di nan pwen atak la menm. Bon, fanatik mwen yo, fanatik football de yo. Nou kanpe la pou ti analiz lan. Siw te renmen l, dim sa nan kòmantè, si w pat renmen ide an tou, wap fè m konnen, map reponn ou pou n ka amelyore sou sa nap fè an. Map kontinye di nou abòne ak chanèl lan, pataje, like epi rete konekte avè m pou plis. Male nan yon lòt fwa.